Bon fanm, bon kòman ou fè prese konsa? Bon m di w bonswa epi w ap reponn mwen bonswa tout an pete kouri. Yon bèl timoun dan kou ap pase, se nòmal pou m fè yon ti kanpe pou m fè yon ti pale ansanm avè w. Ki jan w rele? Jessica.
Jessica, depi m sou katye a e premye fwa m wè yon bèl timoun konsa sou katye a. O, dat m sou katye a la ou pa t janm wè m? Bon w ap bay manti?

Talè menn bay fok mwen kite w pale sa vle di se jis yon ti bagay nap fè ou konprann yeah menn ui la cheri e tankou la menn tankou ou pa gen kenn nouvèl nan zòn nan menm si yon moun ki di w fanm sa mesye sa mesye ah katan mèd fanm sa wap eseye met kanpe a. Se mennaj mwen. Mennaj James fòkè Ayiti. Talè bon menm kisam ye bon m pa cia e m pa FBI men map chache konn kiyès ki mennaj mwen kiyès ki pa mennaj mwen. Ok ou pa FBI dakò byen fèt.
E se si menn menm si te mennaj ou m panse tout moun ka pale ansanm avèk li ou konprann tout moun ka koze ansanm avèl li son bèl timoun menn. Relax relax
ok. Regade mwa sa.

Ou wè fanm sa wap gade la, janm diw deja se mennaj mwen. M pase tout peripesi pou li, m pase mizè, granmoun nan voye dlo sou mwen fè m wont, fè m desepsyon. M aksepte pou. Sa pa gen okenn rapò avè m menn. Wap tande m oubyen w pap tande m?
Bon, ou ka pale, kòm ou la ou ka pale. Enben tande m. Enben pale non. Monchè, janm diw la m pase anpil mizè pou manzè. E m envesti tout ti avwa m nan li, sa vle di son fanm se nan menm kate chèz a e fèt. Se nan manmi pran tout nouvo. Ou wè nan nouvo ye? Ou wè kòm si gen bagay wi. Ou wè gen replèt. Wi gen bagay mwen.
Gen bagay. Ekzakteman. Enben pou vin jan ye a, se eta sa li te ye avan. A vle di, m vann ti zantolan, ti kabrit, ti bèf, ti poul. Tout sa m te gen pou m fè vin jan wè ye a. Enben se pou rezon sa zanmi m. M pa vle kelkeswa nèg oze mete minay mwen kanpe nan wout komsi pou ap koze ansanm avè m. Koman sa menn? Men w pa gen dwa sa menn koman on moun nan lari tout moun ka kanpe l wi menn. Oh! Ou pa gen dwa sa non menn. Mwen pa gen dwa sa?
An!
Bon tout moun nan nan lari menn tout moun ka kanpe l on bèl timoun moun nan ye tout moun ka kanpe l wi papa. Ou di mwen pa gen dwa sa wi. Men ou pa gen dwa sa menn. Mwen menm James Foke nèg Senlwi di nò pòdepè pitit ma fè dina ak fè dina wi mwen pa gen dwa sa mennaj mwen an. Pandan lap vini la m pa wè non ekri sou li menn. M pa wè non ekri sou li tout moun ka kanpe l. Yo ou wè ou kòmanse nève m la ou konn sa k rive ban mwen. Deplase. Kòman m deplase a menn. Jwe pye w zanmi.
Kòman m jwe pye m nan menn. Bon ou vin jwenn mwen kanpe la epi w ap di m jwe pye m. M ap konte sou 3.
1 2 Ki koze sa mesye. 2 edmi 2 twa ka.
Misye misye misye pa anvan nou menm non men.
Misye panse li ka vin bay moun presyon. Li panse gen moun ki ka pèy la menm.
Sa w di? Sa w di? Non monchè se pou w te rete. Ala derespektan papa. M di w pa ka pale ak mennaj mwen. Ayiti la gen plis ke 13 milyon moun k ap viv nan li. Menm 12 milyon se fanm. Nou pa wè 12 milyon sa se ti grenn pam nan nou wè. Enben ok. 2025 sa m nan dèyè nou. Mwen e konsa m pwoteje grenn relasyon m nan. Fòk. Vava.